Sa fè kèk tan, yon sèl kesyon gaye nan lari a, nan medya, nan biwo e nan tout kay, Kisa nèg pati politik Viv Ansanm yo vle finalman? Se yon kesyon fetich. Plizyè moun ak plizyè sektè, tankou laprès, dwazimen ann Ayiti ak nan dyaspora, Pran pòz avèg yo ak pran pòz soud yo pou twonpe lopinyon. Kontinye fè move lajan sou do pèp la epi ranfòse koripsyon an. Se pou sa chak jou, yo pentire pati politik Viv Ansanm ak koulè penti yo vle. E se lon rèv yo fè nan kabann yo. Plis yo fè move rèv, se plis yo fè mechanste ak dyòl yo. E se plis Ayiti ap plonje anba lanmè. Maten, midi, swa, yo plede pale nan plas pati politik Viv Ansanm. Maten, Midi, swa, yo pa sispann aji nan plas pati politik Viv Ansanm. Maten, midi, swa, y ap monte tèt ti malere ak ti malerèz kont pati politik Viv Ansanm. Sèl misyon yo, se divize pou renye. Bay manti pou rete egziste ak fè lajan sou tèt sila yo ki manke limyè. Lè se pa viktwa Bwa Kale y ap selebre, se pwopagann dwòn eksplozif y ap fè. Pou ki rezilta? Yo menm kontinye plenyen ak mete sou do pati politik Viv Ansanm soufrans Ayiti. Finalman, ki sa ki nan tèt yo kòm moun? Ki lè y ap sispann bay manti? Ki lè y ap dakò fè verite tounen bousòl yo? Ki lè y ap rejwenn lisidite yo pou pale ak aji ak bon sans e ak santiman patriyotik? Annatandan, yo pwòpte konsyans yo. Madi dènye, sou Radyo Karayib, ansyen senatè depatman Sant lan, Wilo Jozèf, te deside li menm lave zye li epi di peyi a laverite. Sèl fòs ki gen sou teren an se pati politik Viv Ansanm. E se vre. Sèl erè li fè, se nan konsèy li ban nou pou nou pran pouvwa a. E se pou sa, depi jou sa, pati politik Viv Ansanm reyini e deside vin pale ak pèp la pou bay repons klèman ak kesyon sa a tout moun Ayiti kou nan dyaspora ap poze, Kisa pati politik Viv Ansanm vle finalman? Mesaj maten an se pou mete tout moun klè pou kesyon an pa poze ankò. Objektif pati politik Viv Ansanm se debake nan primati a, retire Didier Fils-Aimé, Nenel Cassy ak alkolik li Capete yo nan tèt peyi a epi remèt pèp la Pouvwa a. Pou l deside. Men sa nou vle a. Koulye a, kiyès ki fè pati politik Viv Ansanm trennen nan wout jiska jodi a? Repons lan pa lòt ke moun k ap defann KPT ak gouvènman an. Bare lawout ak pati politik Viv Ansanm Pou l pa pase Dèlma 32, Kriswa, Dèlma 40 B, Dèlma 48 ak Dèlma 60, Boudon ak Kanapevè pou rive nan Primati. Se defann KPT a ak gouvènman an. E se sa ki kreye bouch ba gou ak kèk moun e kèk katye ki pat wè lòt bagay pran kòb ak zam pou defann KPT a. Gouvènman ak biznis boujwa e bare nou lawout. Premye egzanp map pran ak nou se ka Solino a. Nan ka Solino a nou te klèman. Eksplike popilasyon an yon zòn kote ke nou toujou ap pwoteje, yon zòn kote ke lè l tap goumen avèk Bèlè, nou te konn voye zam, bal e tout sa nou genyen kòm resous nan Solino e ke pou nou te kapab pwoteje moun Solino kont lòt gwoup ame. Olye yo rekonpanse nou, olye yo rann nou gratitid, Yo itilize seri de polisye swadizan ki pran pòz k ap defann zòn e ke pou pran kòb nan men KPT, Primati ak boujwa yo pou bare nou lawout. Finalman, sa k pi fèb la pase anba. E, ak tout fòs nou, n ap di l ak Moussolino nou regrèt sa k pase a. Dezyèm ka n ap pran se Dèlma 30. E nan ka Dèlma 30 lan, li pa diferan de sa ki rive Solino a. Se menm bagay lan. Se polisye ki pran kòb nan men KPT a ak Primati ak boujwa pou ki bare nou lawout pou anpeche ke Viv Ansanm atenn objektif li ki se rive nan primati an ak nan KPT a pou n al dechouke mesye sa yo ki pran peyi a an otaj. Lè nou anpeche pati politik Viv Ansanm pase pou l monte nan primati a, kiyès? n ap defann. Lè nou fè chwa angaje batay ak pati politik Viv Ansanm pou defann KPT, Fils-Aimé ak Nenel, pou ki nou plenyen aprè lè nou viktim pou feblès? Se sa ki verite a. Se sa k fè, depi kèk tan, nou bay tan ak Kriswa, Dèlma 42, moun Dèlma 48, ak 60 moun Kanapevè pou yo konprann ke pati politik Viv Ansanm pa gen anyen kont yo. Pwoblèm lan se zafè bare wout yo pou pati politik Viv Ansanm pa moute nan Primati an al mete KPT a, Fils-Aimé ak Nenel Cassy deyò. Dayè, se menm moun k ap defann yo, dayè se menm moun k ap defann yo kap bay gaz ak bal ak pèp la kap manifeste li lè li tan poun konprann aprè 2 manifestasyon lapolis kraze yo se louvri se louvri wout yo bay pati politik viv ansanm poul pase al dechouke nèg yo nan primati epi remèt pèp la pouvwa pou deside solino ak dèlma 30 te viktim paske yo tap plede bare jodi a nou pran tan nou pou n mande Dèlma 32, 40 B, 48, 60 epi moun kanapevè kite nou pase pou n al fè travay la pou nou paske nou pa kapab ak men vid se pati politik viv ansanm ki kapab fè sa nou bezwen an nou swete. Ke sa klè nan tèt tout moun apati jodi a. N ap repete ankò, objektif nou se dechouke KPT a, Didier Fils-Aimé ak gouvènman an epi remèt pouvwa a bay pèp la. Moman an rive. Remèt pouvwa a bay pèp la pou l deside. Moman an rive. Jimmy Cherizier Barbecue, prezidan e pòtpawòl pati politik Viv Ansanm, Viv Ayiti. Mèsi.

Map sali peyi an, map sali tout moun. Je di an mèkredi 2 avril. Mwen panse depi nou ta devan sa, nou konnen lwa, nou konnen l deja. Ok, mwen nan mwen foti pa vi. Avèk mwen plato santral. Jodi a la mesaj sa m ta renmen tout moun Ench, moun Laskawobas, moun Beladè, tout moun ki fè pati Plato Santral la nèt. Spesyalman moun Mibalè tou. Moun Mibalè m pa gen pwoblèm avè nou, m pa gen pwoblèm ak pèp Mibalè. Ok. Gon brigad k ap bay pwoblèm nan vil Mibalè ke majistra a mete sou pye. Nou tout konnen sa fè plizyè mwa, plizyè tan depi m ap plenyen pou majistra k ap fè deriv. Paske pa bliye, nou rele m gang, nou rele m bandi, nou rele m kidnapè, nou rele m kriminèl. Men pa bliye devan Kanaran, zòn Bon Repo, Kanaran, nou rele lamò menm jan an tou. Kwadèboukè.